Ma Sœur est mon Ennemie, Epizòd 9 Stacy tounen yon pèsekisyon nan kò Pablo. Junia di konsa lap pèsekite Junie jiskobou. Aprè lèl fin fè sa poul fè avèk Junie an, li pral chèche kot manmanl ye poul ka pran pitit li a. Walker menm komanse jwe wol Junia te peye la poul fè a Bonjour bonswa tout moun depiw tande vwa sa ou gentan wè kiyès ki se Maggie ki pote rezime feyton ki se ma soeur et mon ennemi pa bliye si w poko abone avè chanel la abone peze notifikasyon an nenpot sam lage pou ka wèl map tounen tou swit aprè poz la.

Ok mwen retounen aprè poz la kisa ki anndan epizòd 9 la Cynthia kap pale avèk Junie lap esplike li men kisa Evens ye pou li ebyen Cynthia di Junie Evens ap mande renmen men li poko renmen ansanm avèk li depil renmen ansanm avèk li lap dil sa Junie di ebyen ok pa gen problème. Ebyen, epi Jini di konsa, li byen kontan se nan salon an li chita avèk li paske poko gen chanm. Epi, e Jini vire, li monte. Apre, Even di Sentia konsa, li pa, gen lè kouzin ya pa kontan. E, Sentia di konsa, nou konnen, li konnen se avèl depi piti lap viv. Li ka pale avèk li konsa, Ervin di wi se yon sans de reskonsablite, men Ervin di Cynthia epi li te tou di li renmen ansanm avèk li. Cynthia di lap getan dil sa. Se konsa, Cynthia tap pale avèk Evens, yap fè konvèzasyon yo. Ebyen nou konnen Junia te bay Walker jwe yon wòl pou li, Walker al kanpe tou pre baryè Cynthia, Men Walker pa konn Cynthia, Walker gen yon telefòn nan men li lap gade foto Cynthia, sil ta wè Cynthia poul rele l, se konsa Walker kanpe, aprè yon ti tan vrèman vre Cynthia vin sòti, e men Cynthia gentan wè Walker, ta sanble Cynthia renmen Walker paske li just wè Walker l kòmanse gade Walker epi lap souri, Walker gentan di ebyen. ta sanble lap bon sou Cynthia paske Cynthia wèl li gentan ap souri. Apre yon ti tan Walker rele Cynthia, malerezman Cynthia pa vini, Cynthia ouvri baryè li, li antre. Walker di epal pa vini, se konsa Walker di antolèka fanm nan pa lèd fanm lap bon sou li kanmenm. E apre yon ti tan Walker vire do l, li ale. E pi Cynthia menm antre. E se kon sa, e Mario chita nan biwo l. Mario gen tan rive avan Pablo, avan Clifford. Li chita, l ap pale. Li di kon sa, gad lè l ye, li poko, mesye yo poko vini. Si se te yon moun ki te gen matirite, yo t ap gen tan vin travay. e sak fèl renmen travay avèk moun ki gen matirite mesi sa yo se plezi yo renmen yo ka al nan pisin domi tronpe yo pa gen tan vin travay yo pa vin travay alè se konsa apre yon ti tan Mario tap pale pou kont li Clifford vin rive ebyen Mario mande Clifford kilè li la Clifford di Mario li rive avèk lè li pa anreta Mario di Clifford li bezwen chita Se konsa mari yo t ap pale avèk li fò, li di madanm li vin nan biwo a, l ap pale avèk li vrèman di, èske l te wè madanm li, èske l te bay madanm nan yon tripotay. Klifò di non, Maryo, li pa t wè madanm li, li pa di madanm nan anyen. Okontrè, se nan biwo Pablo a l te wè madanm li, li te wè madanm nan chita, l ap souri, li kwaze pye li, li pa konnen anyen. Mario di, kòman sa, kòman'l fè wè madanm nan nan biwo Pablo? Li di wi se nan biwo Pablo li te wè li men li wè madanm nan vrèman alèz nan biwo Pablo a, li pa konn sak pase, fòl siveye madanm nan. Mario di, non madanm li se yon granmoun li pa kwè madanm li ka nan yon jan de bagay konsa, li pa bezwen vin bal tripotay. Mario, Clifford di, m pa bezwen vin baw tripotay, ebyen wa sonje m te diw sa, fòk ou veye madanm ou avèk Pablo. Sa vle di kounyela. Clifford mete Mario an dout. Se konsa, aprè yon ti tan, Mario fin pale avèk Clifford, Clifford leve l, li sòti kot Mario a, Pablo antre nan biwo l, li chita, l ap gade nan òdinatè l. Men nou konnen, Clifford te di Stacy fòl mete kòl pi sexy poul ka bon sou Pablo ebyen jodia la Stacy mete kòl byen sexy byen sexy li antre nan biwo Pablo se konsa tan Stacy antre nan biwo Pablo a Pablo sezi li di sak pase se Stacy di non li vin kote li bay sa yo li bezwen fon ti pale avèk li e an plus E li bezwen sòti ansanm avèk li. Pablo di non, ba l yon segond pou l reflechi kòman l pa t avèti l nan anyen ditou ditou, kòman li vle pou l sòti avèk la. Sesi di wi l bezwen sòti avèk li, bagay sa yo. Ebyen Pablo di ba l yon ti tan, l ap vini touswit. Ebyen, lè Pablo wè l jennen vrèman vre, li di Stesi l ap vini, Pablo kite Stesi nan biwo a l al kache yon kote. Aprè yon nonb de tan, lè Stesi wè li pa janm wè Pablo, li leve, Li ale. Li leve li ale. Lè Pablo gade, li wè Stesi ale, li kouri sòti kote l te, kote l te ye a. Se konsa, Stesi vire do l ale, Pablo antre nan biwo Pablo, fè sèt si nan kwa Pablo kontan paske l wè Stesi ale. Ebyen, Pablo. ale li fin travay li antre lakay li nou konnen Pablo te nan kont avèk Junie li ale li pale avèk li bezwen rekonsilye avèk Junie lal pale avèk Junie se konsa lap fè konvèzasyon avèk Junie men ta sanble Junie tap tou padone Pablo tan yap pale konsa telefòn Pablo vin sone kiyès ki rele li se Stacy Pablo di e Junie Li pa gen pwoblèm li mèt pran apèl la. Junie di wi, mèt pran li. Pablo di ou mèt pran apèl la. Ebyen, Junie pran apèl la, kiyès ki rele li? Se Cynthia, Cynthia di, e, e, lè Junie di se kiyès, li di se madanm Pablo kap rele l. Mèzamou, jwèt la melanje, mezanmi bagay la vin ogmante, Junie tap tou padone Pablo malerezman, Stacy kraze sa plat. Stacy tounen yon pwazon pou Pablo. Kounye la mes amour bagay la vin ogmante. Junie tou fache. Junie di Pablo ou wèl te bal yon ti kabann pou l te dòmi nan chanm nan. Kounye la mete l deyò pi gal dòmi nan chanm nan ditou. Kounye la mes amour bagay la vin ogmante pou Pablo paske Junie tap tou padone Pablo paske Pablo te vin nan yon fason avèk li, li te vin abòde l nan yon fason. Junie tap tou padone malerezman Stacy mal jwe ròl la li kraze yo ala plat Pablo sezi li pran telefòn nan dil pa konn numéro sa e Junie di ou konnen pase moun nan di madan mwen Pablo di non l pa konnen vrèman vre l pa konnen se konsa ba la ye Pablo kounye la problème li ogmante paske li te preske bon dan de preske bon malerezman jwèt la gate nan men Pablo mèzamou. Se konsa bagay la ye nan epizòd 9 la. Nenpòt sa k genyen pou epizòd 10 la, n ap toujou ret konekte mes amour. Tchao!